Medam, madmwazèl, mèsye, chèz oditè, nou di w ankò byenvini nan yon lòt pwogram Yon pa vè lavi, yon pwogram, yon new way to live, yon lòt fason de viv, yon nouvo style, yon nouvo konsèp. Nou di w byenvini ankò. Kèlkeswa kote w ye nan mond lan, nou salye w e nou remèsye w paske w pral pase yon ti tan avèk nou. e pou ke nou kapab pale avèk ou de dè plant natirèl e anfen solisyon travay plant nou pral pote e osi nou pral pale avè ou de asirans lan tou. Alò nou la avèk Dyaz ki la avèk nou ki pa janm fatige pou l la avèk nou e nou wè l vrèman fre jodi a tankou son bèl grenn fig alò n ap di Dyaz Bonswa kòman w ye e mou m pa bezwen menm mande kouman w ye m deja wè w twò byen men kòman w ye pale m de ou menm Mwen anfòm trè byen avèk Jezi gwo ponyèt mwen an kòman w ye? Anfòm anfòm anfòm anfòm e kòman tout bagay y ap pase nan zòn nan la a? Nou beni nou beni s on gras you know avèk avèk Bondye a ou di m bèl ou di m anfòm e gras a Bondye epi gras a Bondye ou menm Bondye met sou wout mwen k ap fè m Viv sante pi sante chak jou. Ou konn sak fè mwen mwen renmen sa anpil paske ou di gras a Bondye kelkeswa wè sa kap fèt la se yon gras se Bondye ki pèmèt kel fèt alò nou kontan anpil pouki nou kapab retounen ankò jodi mèkredi a e nap pwofite pou nou kapab salye mesye Moleyis kap fè bèl ti bagay avèk dwat li dèyè a e san konte John ki nan gwo ki nan lòt codeco a e menm dam ki devan an la kap fè bon bagay ki ap òganize bagay yo tout team nan e san nou pa bliye junior junior nou pa bliye yo James epi e mesye dam le maten yo nap nap nou toujou ap swiv Dor nap swiv ou avèk toute Jessica epi san nou pa bliye Mario a nou nou nou epi nou paka bliye pastè Calvin nou la Pierre Dimitri bon bagay m gen fanmi mwen ki kouzin mwen ki mache la ok bon bagay. Bon ap jodia epa djazz m ta vle pale on ti kras sou pH pH se yon mesure of hydrogène ion concentration e solution e nou konn ap pale de pH nou konn di ke se asidik ou alkalin se swa kò a li asidik ou alkalin sa nou pral vle nou di ou ke tout moun Tout moun kap viv depi yap viv kò yo vini lè Bondye fè yo bet sou tè a kò yo te deja fèt alkaline men apati ke yo kòmanse manje yo kòmanse bwè enben kò yo vini asidik e depi kò asidik ou aple pou malad sa fè ke e si w bezwen pou kò a pa malad il fo kò a alkaline ou toutan sa vle di se pou kò a mezire 7 pwen a 7 pwen 5. Depil nan 4 pwen 3 pwen 6 pwen ou malad depi ou wè son moun ki fè sik tansyon ou wè son moun ki fè kansè ou wè son moun ki genyen atrit ou wè son moun ki gen yon doulè nan vant ki gen asid mezanmi tout kalite vye maladi sa yo nap pale ya sa vle di kò a li a 4 oubyen la 3 oubyen la 5 oubyen la 6 nou pa konnen Men pwochènman n ap gen fason pou nou kapab mezire, pou nou kapab mezire pou nou wè ki valè asid ki andedan kò moun nan. Èske moun nan asidik? Èske kò moun nan se yon kò ki prèt pou l kapab resevwa vye maladi sa yo? Alò, pou m kapab di w, si ou sispann bwè sik, si ou sispann bwè lèt, si ou sispann manje anpil vyann, manje anpil. you know, yon seri de cake, gato, bonbon bagay sa yo ou sispann manje yo, enben ou pral wè ke kò ou kapab monte de 4 a 5, 6, 7 e fè lè mwayen pou ke kò kapab vin sèt. Depi kò sèt, pa gen kansè ki ka ret ladan l.

e ase oksijèn ladan li. Bay moun yo telefòn nan non paske. Bon, telefòn pou m kapab bay moun yo, se nan lekòl nou ye la a, telefòn pou m ba moun yo se 5 61 310 74 99 paske m ap montre w ke i fasil pou ke nou kapab di w w ap viv san maladi. Waww.
Paske si w konn kisa pou w fè, paske m te konn di sa deja, m te konn di moun yo anpil fwa yo di moun yo maladi a vin devni yon bagay sekrè Men e pa sekrè vre. Si w konn kisa pou fè, sak fè Bondye mete dlo, ou wè dlo wap bwè la a, dlo, kò dlo sa wap bwè la a, dlo sa a bay lavi depi w bwè dlo a, ou bwè bon jan dlo, bon jan dlo pwòp ki gen yon alkalinite 7 pwen 5 up, enben wap jwenn kò a tou lap vini clean tou. Sa vle di si ou wè ke ou wè ou gon asid, ou wè wap fè tansyon, ou wè ou fè sik, ou wè ou nan kansè, ou wè ou gen doulè nan tout kò a, ou wè ou gen pwoblèm ke ou pa konn kisa yo ye, ou fè loupous, ou fè kelkeswa maladi ke ou fè, se ke kò a li an danje, li chaje avèk boubye. Granmoun yo te kapab di kò a li chaje avèk fatra. So kounya sa ou bezwen fè kounya ou bezwen. Dedwi li pou w kapab monte kò a a 7 pwen 5. Alò zanmi pa m pou ou menm k ap tande m, telefòn pou w kapab kontakte m se 5 61 310 74 99. Alò pandansetan m ap di ou toujou nou genyen kèk bon jan pwodui natirèl, kanpawonn natirèl pou ou. Pou ou menm ki genyen zong fengis, zong, zong ki pa bon, zong. Anpil moun, lè m al fè zong mwen m konn ap yon seri de zong, anpil moun konnen gen. Enben nou gen yon kanpa, nou gen yon solisyon kanpa ki fèt avèk plant natirèl pou moun sa yo, si ou bezwen li pran nimewo telefòn sa, 561 310 74 99 map diw pwodwi kanpawoun sa lap pran between 4 semèn a 6 semèn pou zong nan fikse, fikse total bon nou gen kanpawoun also, nou gen kanpawoun also, kanpawoun sa yo yo fèt avèk plant ankò pou moun ki genyen sa nou kapab rele

Nou kapab di fèt avèk pany bak, pany bak so avèk poud a pakèt lòt plant ankò nou prepare l pou ou enben l ap pran w bitwin 4 a 6 semèn enben w ap jwenn rezilta koute sa yo koute sa epi telefòn pou w kapab kontakte nou ou kapab rele moun Nouyòk toupatou pou w bay li pase ke m ap di w se nan jaden Bondye a nou jwenn tout bagay djaz. Bagay natirèl e pa dwòg non se pa dwòg pa gen side effect non side effect you know that's.
you know and. E se bagay ou te ka fè lakay ou si ou te konnen l men mwen menm malerezeman m al etidye l mwen konnen li mwen di pèp la mwen genyen li pran telefòn mwen ki nimewo telefòn mwen Diab sou a mwen panse ou te wè. 561 rele doktè a nan telefòn sa 561 310 74 81 19 rele l pa tann menm lè ke ou pa bagay la pa ou pa grav But depi son moun ki kyè paske ou konnen yon sèl kò Bondye ba nou sou tè a ou pap jwenn 2 ou pap jwenn 2 so li enpòtan pou pran swen kò a Good.
paske ou jwenn yon doktè natirèl konsa wap jwenn medi bagay lap di nou nan radyo e bagay pou ta peye kòb pou ta tande mezanmi pran avantaj la pa soufri pa kite dwòg ap fini avèk nou rele doktè Pyè epi kèlkeswa maladi ou genyen an li kapap edew a tout fanmiw Nan jaden Bondye an ankò nou gen nou gen yon plant, nou gen yon kanpawòn, nou gen yon solisyon pou moun ki fè èni yo. Ke se fanm, ke se gason, ke se moun yo ki yo di ki gen makoukoulou, kèlkeswa jan l ye a, lè w al kay doktè, doktè refize fè operasyon an. Lè gason yo met jip. Lè yo mete jip, oubyen lè fi yo menm menm yo gen yon bagay bay la la, nou gen yon kanpawòn, li fèt a machmalo e pli plizyè lòt kalite plant ankò, enben nou genyen yon plant natirèl ki pou moun ki fè èni. E pou medam yo ki fè fribòm nan tou, Menm bagay nou gen on plant ankò e ki nou gen on plant nan on compounds ankò e ki kapab take care biznis sa between a 4 a 6 semèn lap dedwi pou San operasyon San operasyon San operasyon plant natirèl nan jaden bondye a nou ye nan jaden bondye a nou pa pale de grenn nou pa pale de anyen nou pale menm pwostat kè ou menm menm ki gen on pwostat eben ki bezwen elimine pwostat la map diw nou gen on plant natirèl tou nan plant pye bwa. ki kapab take care li just pran nimewo telefòn sa rele on moun pou bay li make yo remake yo rele on moun bay li 5 61 310 74 99 pa tann nan lè lè lè lè lè lè lè kans lè pwostat la devni kansè se lè sa pou rele nou non sil deja devni kansè nou pa gen pwoblèm ou gen dwa rele nou men lè sa monchè ou pral foure men nan pòch ou byen fon banm diw kounya tou E nou gen sa yo rele Lyme disease. Lyme disease son move disease mezanmi si w poko konnen li ekri L-I-M-E-S mezanmi son move disease. Nou gen de kanpawonn ki nou prepare pou sa tou. Si w rele nou pou ou menm ki soufri l, pou ou menm ki konnen yon moun ki soufri l, pou ou menm ki gen yon moun ou pa konn sa l gen paske li pran anpil doktè yo fè anpil anpil anpil tès pou yo kapab dekouvri èske se sa ke w gen. Paske lè w genyen li se plizyè konbinezon de maladi ki frape ou nou gen dyabèt pou moun ki fè dyabèt tou an pou nou fè anpil dyabèt nou gen kanparon nou fè avèk de plant natirèl ki kapab ede w kontwole l san sa de fèt ou pap pèdi ren w ou pap pèdi zye w ou pap pèdi pye w alò pran nimewo telefòn nou 5 61 320 74 97 Se nan jaden Bondye a nou toujou ye nou gen plant pou kolesteral moun gen ki fè kolesteral mezanmi ki gen kidney fèl yo bagay sa relem konnyeya pran telefòn nan ye kidney stone tou ou te ou gentan devanm deja wi kidney stone tou ou gen pyè nan ren ou gen ou fè tansyon nou genyen de plant natirèl ki kapab take care biznis sa yo pran nimewo telefòn nan 561 310 74 99 map ban nou toujou wi pou moun ki gen sa nou kapab rele bad sikilasyon mezanmi se pou move nouvèl bad sikilasyon sa kapab kanpe kè ou map ka baw estroke wi pran nimewo telefòn sa rele nou map diw lè w rele nou pran pasyans si w rele nou jodi a ou pa jwenn nou kontinye rele nou nap pale avèk ou kanmèm e lè w lè w lè w bezwen rankontre avè nou se apwentman wap fè enben Pran pasyans pou w kapab vini, paske n ap jwenn on plant pou ou, pou nou kapab ba ou li. Epi nou genyen, anfen, pou jodi a, nou genyen yon plant natirèl espesyal pou moun ki gen pwoblèm nan pankreya. Moun yo konn gen wòch nan pankreya tou wi. Oh yè, ok, nan pankreya. Epi tou, sa k pase? Nou genyen yon, plizyè plant ki kapab ba w tout vitamin nan kò a. Epi, kite m di w on bagay, Menm lè kew wè doktè a li pa diw maladi ou ap soufri a oubyen discomfort ou gen an ou wèl pa pale de li relel paske lèm diw sa li gen pou tout paskem gen moun mwen refere avèk li ke gon seri de maladi yo dim yo genyen mpa menm konnen yo menm but li gen li gen li gen medikaman pou tout bagay natirèl so menm lè kel pa li repete non sa w genyen an rele li kelkeswa sa w genyen an grip fwom grip tou kansè doulè rele li mezanmi lè w rele li wap toujou kontinye rele l epi wap rele wap bay moun li paske lè w jwenn rezilta ou pap wap wè wap wè kote Ou konn sa ki bèl djaz sa ki bèl la sèke plant lan mwen menm m pa ka retire sa k nan plant lan Bondye te deja fè l deja lefèke Bondye fè l lè w pran plant sa si plant sa trete 10 maladi eben lè w pran plant sa nan menm se tout 10 maladi k nan kò la li tou trete l yo. So se sak fè li an avantaj. Yon bagay dròg pa ka fè.
Yon bagay dròg pa ka fè. Li trete yonn, li ba w lòt. Li ba w lòt.
Lòt la ka, li ka trete yonn, li ba w lòt, eben sa a li menm, li trete tout sak sou wout li, li kraze yo. That's powerful. E anfen, e anfen, sa a m oblije di nou l, pase fò m di nou l, e pase nou pral pale de asirans la a nan kèlke segonn, nan kèlke minit. E pou yon moun ki ta renmen gen yon nouvèl vi, yon nouvèl oryantasyon, pou yon moun ki ta renmen viv san maladi, nou gen yon kanpaòn ke nou prepare espesyal. Sa m te kapab di w kon yon pwotokòl, nou rele l an angle yon pwotokòl. Nou gen yon pwotokòl ke nou prepare pou ou, ou menm. Ou pa bezwen malad pou w gen pwotokòl la. Alò, si w gen pwotokòl la, w pran pwotokòl la, w pandan ou bwè pwotokòl la, ou evite tout vye maladi ki te, ki t ap sou wout ou. Alò pou ou menm kap tande m jodi a, pran nimewo telefòn nan ankò 561 310 74 99 nan jaden Bondye a, pwotokòl sa a pa gen tankou l. Pa egzanp, m konnen anpil doktè fè sa, depi moun nan nan 50 an, yo ba li yo ba l grenn tansyon, like maybe 5 milogram, yo pa ba l anpil pou prevansyon, paske yo konnen nan laj sa, Moun sa a li di ki pou. Yo bay ti aspirin li a. Ya yo bal ti bagay pou prevansyon. E pa paske li genyen non pou prevansyon. But ou menm kelkeswa laj ou ye a. Si tou manje nap manje nan peyi sa a, manje processed food sa yo, you know, yo menm kap donmaje kò nou. So, ou menm ki ta renmen chanje lavi w, vi yon vi ke kote yon seri de maladi, ti grip, yon seri de bagay pa atake w. Rele doktè a, l ap di w kisa pou w fè, kijan de manje pou w manje, ki dlo pou w bwè, kisa pou w fè pou w kapab pou w kapab kenbe on san on bon sante. E pa tann lè w malad, ou gen dwa pa malad kounya la, ou ka rele l mande l dè konsèy ni ta avèk li ou menm ki ki pran ki ki pran enpòtans sante w, ki konnen ki bezwen rete an sante, l ap mit avè w, l ap di w kisa pou w fè, Men sa pou manje, men sa pou fè, l ap ba w vitamin pou w ka kenbe sante w. Epi si w deja malad tou, rele li, pa gen kèlkeswa maladi ou genyen an, li genyen solisyon pou li. Mezanmi try him epi w p ap janm, ou p ap janm regrèt. Enben n ap pran yon ti mizik wi, n ap pran yon ti mizik pou nou tounen toutswit. Mèsi. Nou ta bay telefòn nou. An n pran ti mizik.

Epi Jazz nou pa bliye kanpawonn sa ke nou genyen pou moun ki gen pwoblèm jenou yo, senti yo, pase gen anpil moun kap rele nou ki di nou monchè sa pa pi mal, sa pa pi mal paske yo te yo tap soufri li ede yo byen. Yo yo yo yo yo koumanse dakò. E m te di yo tou sa a se yon premye lye, si yo bezwen pou yo geri total enben yap toujou chita avèk nou, m te tou fè kèk moun nan yo kado yon sa rele yon lavman Moun ki pran lavman yo relem yo kontan paske lavman lave yo tout bon alò si ou bezwen yon lavman pou lave w tout bon enben pran nimewo telefòn nan relem 5 61 310 74 99 gen moun tou ki relem pou sik la ke yo te bezwen pou maladi sik yo pase yo yo di bon mwen menm mwen renmen ti manje dous mwen mwen si yon fòl fòm yon ti bagay m di pa gen pwoblèm nan nou genyen l la pou ou depi chans pou Bondye beni men w enben bon wap beni men nou e nou menm menm tou n ap fè yon mwayen pou nou kapab òganize w. Gen moun tou ki te rele m pou afè sikilasyon an, m di pa gen pwoblèm, nou genyen plant sa yo la tou pou afè sikilasyon an, rele nou, se nan jaden Bondye a, nou pa gen anyen n ap fè ke se travay n ap travay pou ou, se rechèch n ap fè pou ou, se etidye n ap etidye pou ou, se prepare n ap prepare kanpaogn yo pou ou, alò rele nou, epi m pa t ap bliye fè, fò m pa bliye sa wi, e pou moun yo tou ki genyen. ki toujou ap achte pat pou yo bwose dan yo. Se pa sa n ap fè men moun nan biznon, men m ap di w sa ki bon pou ou, nou gen yon plant natirèl ki bon pou bouch, lè w pran ni ou sekwe l nan bouch ou, enben bon. Ou ka al kay dantis ou si w vle wi, men men m di w, afè rache dan an ou bliye bagay konsa, dan p ap rache ankò, paske sa a li ale jiske nan rasin dan an pou l netwaye l pou l. ki elimine tout mikwòb ladan li. Alò, dantis la ap ede ou, men nou menm tou, n ap fè yon bagay ki vrèman syantifik, ki pral nan rasin nan. Afè dan fè mal la, sa pap genyen l ankò, ou konprann. Epi sa k pi rèd la, nou gen yon lòt pwodui ankò ke nou pral mete sou le mache e k ap dedomaje tantantou tousuit pou moun yo ki fè katarak, pou moun yo ki fè glokoma. Tout sa yo, se de plant natirèl. Anpil nan yo e ki trè trè trè bon, trè trè trè trè bon. M ap di ou, depi kounye a, mete non w sou lis e vin pale avèk nou, rele nou. E pran nimewo telefòn nan rele nou epi lè sa a wap jwenn wap wè kote book map map ou konn sak fèm renmen Bondye a Bondye fè plan pou ke Bondye kapab beni tout moun sou latè avèk yon plant natirèl epi m pral di w yon bagay ou va sezi sa pou moun jenn yo ou vle konn ki plant li ye se bosowala bosowala pa gen pa gen tankou l se li se li ki menn pro menn plant ki fè pwodui pou jenou an bosowala nou konn frenkensèn se sa wi pou moun ki pa konn se frenkensèn. Bagay natirèl. Bagay natirèl. Bondye te deja di nan bib la nan pran plant yo e nan bib la plen tout plant sa. Se sak fè mwen menm m ale m fè sa yo rele yon sòt de rechèch epi nou mete tout sa yo ansanm pou ke nou kapab jwenn yon mwayen pou ke w kapab ede ou menm k ap tande nou. Ou menm k ap tande nou pran telefòn nan Mwen m pap mande sipò paske m konnen tout popilasyon an ap sipòte m sitou zanmi m yo. Ou sipòte yo anvan ou ap ba yo sante.
Non m sipòte yo but mwen kwè ke yo merite yo merite aplodisman. M gen yon pakèt zanmi ti granmoun medam yo, mesye m yo, mesye karantèn yo, mesye senkantèn yo Misye swasantèn yo, swasantdis yo, katrevendis yo, misye sa yo, chak fwa m wè yo diferans yo. M se yon moun ki toujou ap tande ou e de tan a wot, depi radyo a ouvri, si m pa t vle tande radyo a, m pa p tande lòt pwogram yo, men kanta pwogram pa w la, m ap tande l. Alò m byen kontan e ke nou konn fè sa e ke n ap toujou fè sa. Alò pou m di ou byen, chak grenn pyebwa sou tè a, Bondye mete l pou yon nonm e pou yon fanm pou ke w kapab rete an bòn sante. Alò, pou ou menm ki pa janm malad, achte yon pwotokòl. Rele nou, n ap ba w yon pwotokòl. Depi ou rele m, ou di m ou bezwen pwotokòl la, m ap fè tout mwayen pou m fè w jwenn li, fifty percent off, e m ap di w li vrèman chè. Fifty percent off. Pwotokòl la, li vrèman chè. M tou di w li vrèman chè, paske se yon bagay, ou pa malad, men ou bezwen kenbe kò a alkaline. Ou bezwen kenbe kò a 7.4, 7.5, Kounye a, kò sa a pa ka tonbe pou yon malad. Ou pap, ou pap, ou pap bezwen malad ankò, ou pap bezwen depanse kòb ankò. Akwè a, si w ta bezwen achte yon kay, ou ta bezwen achte yon machin tou nèf, ou ta bezwen al Ayiti, ou pa bezwen pè pou pwoblèm sa a, ou pap gen vye pwoblèm jenou, pwoblèm senti, pwoblèm ren, pwoblèm, e, pwoblèm gason pa gason poze, fi pa fi, yon, yon seri de bon bagay, manman. Non, se, m, m, non, m t ap di bagay nutritious pa ka, pa ka di yo. Yes. Konsèy yo ka ap yo, yo ka al kote yon doktè nutritious pou yo ba yo Yo pa ka ba ou ba konsèy sa yo. Paske ou menm wap bay, ou menm se bagay natirèl wap ba yo. Moun nan ka di yo ke manje ze le maten ou pa manje sa but ou menm wap ba yo bagay medikaman pou kò yo. Dat sèt pas mou sa pase.
Mwen menm se nonm ki domen nan jaden an. Ou sonje manman w, gran papa w te ka di w sa. E nou menm se medsen fèy nou ye. Nou konn fèy yo. E se sa ladan nou te grandi. E se sak fè Ayiti manke l.

e kap fè chevem nan manman konn tèlman fè em di lèm rale m prale an ayiti se zòn base ble m pral wèl m pral pale avèl m pral chita avèl epi tou m pral bal sam genyen anplis yo epi kotel ye a e map ka sipòtel se pou m ka di w sèm mwen m santim kontan le fè ke bondye metem la pou li ouvri zyem nan plant natirèl alò map di nou zanmi pam ouvri zòrèy nou pase men konnya m lage djaz nan men nou nap pran yon ti mizik nap al pran yon ti tep e nap tounen dirèkteman avèk djaz ki pral pale nou de.

Alò byeneme, m kontan anpil pou m te kapab avèk nou depi dezè la, nou la kounye a la. Alò kounye a l dezè tranntwa nan òlòj mwen an e m ap gade l la e nou avèk yonn nan pi bèl dam ki. Bann afè asirans li la avèk mwen se mwen sèl ki genyenl nan popilasyon m dayè pou pakèt moun kap pale se mwen ki gen pi bèl dam nan ki ap ki konn vann asirans e ki vann pòch asirans dyaz bonjou avèk jezi gwo ponyèt la nou pral vann moun yo asirans nou pral make sure ke moun yo gen asirans epi Pou ke moun yo kapab pa kriye de fwa. Sa se yon nan bagay ke m pa dakò, kriye de fwa. Alò, bonswa e bonjou pou tout lòt moun kap tande m lòt kote. Kisa w pote pou moun yo? Ba yo l pou mwen kounya. Wè, m salye tout moun kap tande radyo a nan moman an. Mwen rele Djaz, m kwè ke nou abitye a non an. Mwen se ajan asirans kominite a. M gen plis ke 10 an depi mwen. Mwen la map ede kominite avèk asirans vi kat benefis asirans se pa asirans lanmò non m gen sa lanmò yo tou non m gen sa lanmò yo tou but sa se asirans vi kat benefis se asirans ou pa bezwen ou pa bezwen e pa lè w mouri e pa yon asirans kap chita tann lè w mouri e lè sa ke yo bay kòb la pou ou but son asirans ki kapab ede w pandan wap viv lan si w malad e menm lè ke w pata malad telefòn mwen se 5 61

Paske pi devan asirans lan kapab l ap ede li si l ta vin malad. But asirans vi ou ta dwe genyen paske nou tout konnen gen yon jou nou te fèt gen yon jou nou prale. Epi w fè tout vi ou ap travay di sou tè a pou ede tout moun, fanmi, madanm, pitit, mari, sè, frè whatever tout moun moun ou ede nan lavi w so li enpòtan pou w ta fè pou w ta genyen yon ou ta prepare pou for your final expense. Pou dènye expense ou sou tè a. Sa vle di e pa lè sa a pou moun ap pral prete kò, pa gen kòb, ou al fè yon pakèt tan nan mòg, you know, whatever, li pa bon. Paske ou te fè tout vi w, ou fè tout sa w te kapab fè, dènye a, dènye expense ou sou tè a pa sipoze ta nan pwoblèm, ou ta sipoze prepare pou sa. So, asirans vi, li enpòtan pou genyen. Gen plizyè tip asirans. Gen plizyè tip asirans. Ou genyen asirans aksidan, asirans aksidanto. Lè w pran aksidan, asirans se fò ta fò, fò ta fè aksidan sèlman pou yo kapab, ou kapab benefisye nan asirans sa. Fò ta mouri pa aksidan. Asirans sa li trè bon mache. Yo pap fè tès pou anyen paske fò se aksidan sèlman pou ta fè pou ta kapab. Pou te kapab benefisye nan kòb sa. Li bon mache epi yo pap fè kèlkeswa malad ou gen yap pran w. Apre sa ou gen term. Term asirans, depi ou tande term se yon bagay kap terminate. Li la pou yon tan ki byen detèmine. Sa vle lè ou pran yon term asirans ou pran ni pou 15 ans. Pandan 15 an ou pa mouri epi aprè 15 an asirans lan fini ou pranl pou 20 an pandan 20 an ou pa mouri aprè 20 an ou pa gen ou pa ka ou ap rekomanse sou 1 malgre gen wap jwenn gen konpayi deyò kap di ok ou prann pou 15 an nou garantiw premyem nan 15 an but aprè 15 an lap moute si ou vle kenbe li m wè kote moun konn ap peye 70 dola epi kòb moute nan 400 dola paske Tan yo yo te ba l pou kenzan, moun nan vle kenbe l epi chak tanzantan li moute li moute kote moun nan rive yon kote l pa ka li pa ka kenbe l ankò. Term asyans yo trè bon mache tou paske li la pou yon tan byen detèmine. Tèm asirans moun yo lès en pousan moun ki benefisye nan tèm asirans poukisa moun yo toujou viv pase yo toujou viv pi long ke tèm asirans lan Tèm a siyansi trè bon mache tou l pa chè. Apre sa ou gen sa k rele Whole Life avèk Inivèsèl. Whole Life avèk Inivèsèl, Whole Life la ale jiskaske santan epi li pa li pap moute sou ou epi li la pou santan epi ou gen sa k rele Cash Value ladan ou gen ou gen Inivèsèl la k ale jiskaske 121 an li pap moute sou ou tou. epi ou ou gen cash value ladan ke ou ka pa pran epi ou genyen depi aprè 30 jou si w malad ou ka pa sa depan konpayi ou genyen sa map esplike w la ou kapab jwenn kòb jiskaske up to 90 pousan de kòb policy ou kouvri a so ou gen ou gen inivèsèl avèk whole life sa yo yo pli chè paske yo la pou tout tan yo pap moute sou ou epi ke ou gen ou gen cash value so ou pa gen pou worry wap peye asirans lan Lè ou rive nan 80 tan, ou pa gen asirans ankò. Non, non. Asirans ou la jiskaske 100 avèk 120 tan. Yo menm tou, yo pa pran w kon sa pòt. Yo fè egzamen pou ou. Epi li yon ti jan plis chè paske li la pou tout tan. Epi non sèlman sa, kòb w ap bay la, e pa jete w ap jete l. Li gen sa yo rele cash value ladan. Pi devan ou ka gen pwoblèm. Ou tankou m gen plizyè moun, chak semèn fò m gen menm at lis 2 moun rele m ki di yo bezwen pran nan cash value yo. Kounye a, m te gen m te gen yon moun semèn pase ki te pran m kwè 2000 dola, you know sa vle di ke se you know lè w gen yon whole life oubyen inivèsèl ou pa gen ou gen kòb la w ap bay la e pa jete w ap jete l pi devan ou kapab gen yon pwoblèm e li kede w. So m di w m pale w tip de asirans yo epi mwen menm m gen tout m gen plizyè konpayi m reprezante m endepandan. So sa vle di si konpayi sa pa pranm m kapab gon lòt konpayi ki pi pran w, si e tèm ou bezwen mwen genyen n, si se yon aksidan asirans ou bezwen mwen genyen n, kèlkeswa plan w bezwen an mwen genyen plizyè konpayi mwen prezante. But plan m vle pale avèk nou jodi an plis se asirans ki ka k benefis lan paske m wè anpil anpil anpil moun m gen plis ke 10 zan depi depi mwen m ap sèvi kominite a fon m se Bashan, Palm Bay, Miami, you know. M wè kote moun ap pran kòb nan asirans lan ki malad epi moun ke lè m ta fè asirans lan pou yo konpayi an te kouri pran yo but demen se yo menm menm ki al benefisye nan asirans lan so konpayi an di w konsa si ke ou gitan gen 30 jou depi w apwouve nan asirans lan si w ta fè yon maladi kritik. Ou ka pa ap mande nan kòb la menm lè 30 jou te ou fè yon sèl peman ou te gitan peye asirans lan pase kite m di w gen moun k ap di bon m pa t gitan bay ou anpil kòb kòman fè yo ka ban m pou yo m ka pran nan kòb la enben menm jan tou si w te si yon moun epa ou menm si yon moun pran asirans lan epi ke moun sa ta vin mouri li mèt te gen yon ane I mean yon semèn nan asirans lan. 2 semèn fò konpayi an te peye, depi moun nan pat bay manti nan palsi an li te gon maladi li pat di, konpayi an tap peye, so ou pat bezwen gen lè ou pwan asirans vi, in fact si e pa yon final expense ou pran, lè moun nan fè aplikasyon an pou ou a depi ou te bal tout bagay peman yo, si yon bagay ta rive ou kèlke jou aprè oubyen aprè, depi pat gen manti nan palsi an, Ou te pale verite e konpayi an tap jwenn ou aprouve menm lè yo potko fin aprouve w wi fò yo peye bay lò depi w te peye so sa vle di ke lè ke ou pran yon asirans asirans bi ak benefis konsa final expense tankou m gen m gen plan ke moun nan e aprè 2 zan li yo ka yo peye l paske m mete moun nan klè lè yo pa pran non konpayi konsa m di w ok m gen yon lòt plan pou ou Ou ka pran plan sa but li menm si w gen yon bagay yo pap fè tès pou li garanti li garanti aprouvo si yo si w ta gen yon bagay 1 an anvan konpayi ap ba ou kòb ou te peye avèk 5 pousan 2 zan lap yap peye kòb la so sa vle di ke sa yo final expense pou moun ki paka aprouve nan yon asirans.

Ou ta fon maladi kritik tou ou ka pap mande nan kob la yo kapab ba ou up to 90 pou san maladi kritik me sak maladi kritik pou yo lè yo di kritik la gen anpil nan nou ap petèt ap panse moun ki nan critical condition lè yo di moun nan nan ICU bagay sa yo non non non epa sa epa sa jan yo define critical konpayi an on moun ki fon adatak moun nan diagnose li pat bezwen te etène lopital. Li pat bezwen te pèdi jou travay but depi li te diagnose avèk heart attack la yon moun ki fè yon stroke li te diagnose ak stroke la li pat bezwen pa pat ka mache li pat bezwen pat ka pale oubyen li pat bezwen fè yon semèn lopital de semèn or yon jou lopital but yes li diagnose a maladi a yon moun ki ta fon stroke heart attack kansè brile moun nan gen pwoblèm nan kidney bon lis lan long. Se on maladi yo di w si w dayagnose a maladi an, si w pa bezwen te etène lopital, ou pa t bezwen te pèdi jou nan travay ou. Enfak, m gen plizyè moun ki pran kòb nan asirans lan ki pa t janm pèdi on jou nan travay yo, but yo te dayagnose a maladi a. Konpayi an di depi w te gen 30 jou deja, ou kapab jwenn up to 90 pousan de kòb ou kouvri an. Depa al sou kouvè, si w te kouvri pou 50 mil dola, 100 mil, 200 mil dola, ou ka gen up to 90 pousan de kòb la. Epi non sèlman sa ou gen sak rele cash value, cash value a ou pa bezwen malad pou pran li, li menm li pran plis tan pou pou genyen li, gen moun m wè nan 2 zan yo kòmanse gen cash value, gen moun 3 zan, m wè gen moun jis nan 5 an cash value yo kòmanse akimile, plis tan yo gen, plis tan yo kite li, plis kòb li fè, so lè w gen cash value li bon si w ka kenbe kè w kite kòb la, paske chak ane li moute, li moute, so plis tan, plis kòb, so cash value a ou pa bezwen malad. Ou gen nan Palesyen an, ou kapab rele konpayi an, yo ka depoze l pou ou nan akant ou, yo ka voye chèk ba ou, epi ou gen 2 opsyon, ou ka withdraw oubyen ou ka prete. Si w prete, ou kapab gen 5 fo pousan nan interest pou w peye, epi si w pa peye l tou lè w yo kapab pita lè w ta gen yon bagay, but lè w gen yon asirans vi ka gen benefis depi aprè 30 jou ou ta malad ou ka access manman kòb asirans lan, epi ou gen sa k

Li enpòtan pou ke nou kapab retounen avèk ou e n ap di tout moun ki konn nimewo telefòn nan se 561 310 74 99 nèg fèy bwa, nèg fèy bwa, nèg pye bwa a, nèg plant lan, nèg natirèl la e nou fèk sot tande madanm asirans nan la papa, m se yon sèl madanm asirans lan se Djaz Valdeyis 8 89 94 09 e pou nèg natirèl la, nèg plant lan, enben bon Wap pran telefòn sa se 5 61 310 74 99 map diw edem fè yon konbi ede djazz fè yon konbi an nou fè yon konbi an nou fè an nou fon tèt ansanm an nou an nou an nou simaye mesaj la an nou rele on lòt moun rele on lòt zanmiw ki nouyòk kanada mèsi madam ou menm ki te rele entèl kanada New York bra bo stop ou kapab sove lavil ou kapab rele moun ayiti tou paske nou kapab e ship oubyen nou kapab e jwenn ak moun nan menm jan menm si ou te dayiti janl ye a nou kapab jwenn avèk li pou nou kapab edel soti anba e move maladi sa kel genyen an nou tap pale w talò a moun ki gen zong ki bay pwoblèm vye zong ki vrèman bay pwoblèm zong pye zong dwat e bay sa ou pa ka

solisyon natirèl pou li, moun ki fè dyabèt, moun ki fè Lyme disease, moun ki fè kidney failure e tou moun ki pa gen vitamin nan kò l, li bezwen anpil vitamin, moun ki gen pwoblèm pankreya, moun ki gen pwoblèm ren, pwoblèm pwoblèm grenn vant, moun ki pwoblèm kansè, menm si yo te di kò a kansè a si bay nan tout kò a renmèt nou kò a, eben nou pral nan jaden Bondye avè l, nou pral priye avèk li paske nou konnen yonn nan bagay ke mwen kwè, mwen kwè ke.

Koman ou ye? Yeah. Okay. Enben bon, sa m ap fè pou ou, m ape, w ap rele m apre pwogram nan, m ap kapab ba ou, m ap kapab ba ou enfòmasyon sa a. Tande, sèm pa m nan. Pran nimewo telefòn. Map pre bay nimewo telefòn nan pran nimewo telefòn nan pa gen pwoblèm pran nimewo telefòn nan epi nap kapab ba ou nimewo telefòn nan alò pou ou menm ki gen pwoblèm pankreya pou ou menm ki gen pwoblèm zye pou ou menm ki gen pwoblèm tayròd enben pou ou menm ki gen pwoblèm gason ki gen pwoblèm ki gen pwoblèm pwoblèm pwoblèm pwoblèm pwoblèm ou konnen gason ki gen pwoblèm pwoblèm pwoblèm Fi yo ki friz e map di w fè tout sak depan de ou pouki w kapab e jwenn avèk nou pou nou kapab jere ou gen pwoblèm frison zanmi pam depi ou santi ou gen men ou frèt ou gen pye ou frèt se gwo maladi wi ou gen men an frèt depi ou wè men an frèt e pye a frèt son gwo gwo maladi ou ka tonbe vip Epi ou tou mouri. M ap di w, Enben, rele nèg fèy la, nèg fèy la, nèg plant la. Nan jaden Bondye a, n ap jwenn yon plant natirèl ki pral detoksike w, ki pral ede w. Alò, Sè Djaz, kon bagay yo ye la?
Non, e pou moun, m ap poze yon kesyon, pou moun ki, m granmoun li gen. Nan 60 li gen hot flash. Hot flushing oh yeah nou gen nou bon yeah nou gen moun ki gen hot flushing yo yes yes medam ki gen hot flushing yo e gason yo menm menm ki paka bay anyen you just take my phone number 5 61 310 74 99 gen yon pye bwa ki gen rasin gen yon pye bwa ki gen fèy gen yon pye bwa ki gen flè Ke l sou latè, ke l anba lanmè, n ap jwenn li pou ou, s on chèchè nou ye, se sa nou konnen, se sa nou konn fè depi dè zane, e gran gran paran nou, pou moun ki konnen nou, gran gran tonton nou se te yon nèg yo ki te viv nan yon peyi nan nòdwès an Mawouj, tout moun te konnen Jeneral Do, enben bon, se nan menm ras sa yo nou soti, nou ras Bètye.

lòt kote nap bay sèvis a men e pa sèlman nan West Palm Beach wi nou tout Georgia m salye moun Georgia yo kap koute nou a men mwen menm se Diverson mwen reprezante Freedom TV Freedom TV se yon konpayi ki bay sèvis televizyon atravè le mond nenpòt kote ou ye depi ke ou gen aksè avèk sèvis entènèt anndan lakay ou a men ou kapab pran Freedom TV.

Ou kapab rele nou nan nimewo sa e n ap byen kontan pou n pale ansanm avè w pou n ba w plis detay de sèvis la. E pakej sa li koute 30 dola, lemwa l pa koute yon pakèt kòb, sèlman 30 dola. Men nou gen 3 lòt pakej diferan. An total se 3 pakej nou genyen, pakej ki 30 dola ki gen 5000 chanèl la e nou gen yon lòt pakej ki genyen 500 chanèl, sa li menm li koute 15 dola lemwa. Epi nou gen yon twazyèm pakej, sa se pou moun ki pa vle peye pa mwa yo ke li ye. Ah men sa ki pou pa peye pa mwa li menm li pa gen chanel Haiti e li pa gen chanel sport ladann. Ah men siko bezwen plis detay ou ta renmen konn plis de Freedom TV pa ezite rele nou nenpot kote ou ye 5 61 506 80 77 5 61 506 80 77 epi dènye bagay map di ou menm ki pral Haiti ou bezwen yon televizyon ki rechajab ah men wap jwenn sa nan men Freedom TV nou gen yon televizyon ki pran chaj ou mèt pa gen kouran paske m konnen gen anpil moun se blakawout yap peye ayiti. E pa moun ki pwale ayiti sèlman non m kwè li enpòtan pou pran li pou lè move tan yo pou au retentisme ya mwen map pran yonn yep sèlman depi ou ann di ke ou pa bezwen gen yon sèvis ou gen dwa achte televizyon epi ou met konekte yon antèn ladan li ou pa bezwen kouran pou li li gen kouran l pran chaj ou pa gen kouran chaj ki ladan ke l rezève a ame ke ou ap ka itilize li paske m kwè batri a Li gen anviwon 5000 anpè, ale di li kenbe anpil chaj, rele nou si ke w ta renmen gen televizyon sa 561 506 80 77 mèsi. Mèsi divès sonn ki te pase sou wout la la a ki pote yon ti komisyon pou nou, alò ou konnen.

TV so sa pou 40 dola. Enben se konsa tou nap ba yo. 30 dola woo.
Nap ba yo freedom assurance e nap ba yo freedom plant naturel. Map di w nou prale kounya paske nou pa gen tan ankò pou nou ret anpil la e mwen konprann sitiyasyon an paske map di e bon nou pa bliye salye tout pastè yo espesyalman pastè e pastè pa nou an pastè Carl. Pastè kal mèt di sa. Mezanmi pastè kal pap fon travay extra tou non fò ale fò ale fò ale m tal nan legza dènyè fwa m te santim byen paske legliz pa lafwa se legliz pa lafra tout bon legliz tout moun li ye madan pastè kalvè nou salye ou e nou salye tout manb legliz pa lafwa e nou pa bliye ok nou pa bliye salye legliz pastè. Tè Moïse ki nan Riviera Beach paske se bèl sèm ki gwo sekretè nan lit sa. Alò nou di bonswa, bonswa, byenveni. Bonswa. Kòman nou ye? Anfòm, anfòm wi. Ou gen yon kesyon pou nou? Nou prèske ale wi.

06 80 77. Mèsi mèsi nou fòk nou ale paske nou nou nou vrèman nou vrèman prese la nou prale paske nou pa pase pwogram pwogram la epa pwogram pa nou e pwogram Moleis li ye wi lè Moleis ap fè yon bagay i fèl byen e e e mwen apresyel pou sa son nonm kon son nonm konpetan e e konplèt li ye i pa vle fè yon bagay deranje alò map di nou nou prale kounye a fòk nou ale. N ap di nou e n ap mande pou ke n ap mande pou ke tout moun ki ap tande nou aprè midi a simaye koze a paseke e e nou fatige nou fatige antere moun pou bon tan. Ya ou konn yon moun k ap soufri rele l ba l telefòn doktè a. Ya non se se koute se pa yon koze lajan se pa yon koze advètayzing men se yon koze de sante paske sante a bib la di nou lavi. Bib la di nou, si nou pran plant yo, yo kapab sèvi nou kòm remèd pou kò a. Moun ki fè kò a di nou pran plant yo. Mwen menm, pèsonèlman, se la mwen menm chita anba pyebwa a, mwen plante pyebwa a, mwen grandi avè l, mwen konprann li. Se sa k fè mwen m ap ankouraje w, ou menm k ap tande mwen, simaye koze a. E pa bliye simaye koze pou ou kreye asirans la paske ou pap kite madanm nan oubyen mesye a pou yap kriye de fwa pou yo paka antere w pou w fè 15 jou pou w fè 30 jou pou w fè 40 jou e nan nan yon glas. Epi pafwa epa mal epa lanmò k vini son maladi but ou te gen kòb sere pou bil yo. Epi, epi, si w pral pran asirans la, sonje, avan w, ou menm, ou, pandan w ap rele pran asirans la, rele m pou nou kapab gentan fè yon ti trètman, yon ti pwotokòl pou ou, pou ke yo kapab netwaye san an, pou ke an, an sòte ke lè asirans, lè w fin pran asirans lan, epi pou yo kapab di. Pandan, pandan m chita la, m gen 2 moun la yo decline. De koulè de pou fè sik ki pa kontwole. Tout moun ki decline yo call me right away right away right now I will make you certified I will map fè tout sam konnen map fè tout sam konnen anvan semèn nan fini pou yo kapab repranw nan asirans pa gen koken nan bagay sa paske kò sa ou wè a se le temple de Dieu siw maltretel se kèm te di ou ka fè kò a pnh kò a kapab leve 7 pwen fò kounya m pral leve kò a Seven pren fo, ou pat menm bezwen fè yon pakèt bagay non, epi kounya a wap rejenere, wap kapab pran asirans ou. Alò m pa konn si w gen yon dènye bagay pou w di paske ke. Bon, m ankouraje moun yo pa tann lè bagay grav pou rele doktè a, rele li, mwen menm m fè eksperyans, personal experience, fanmi m, zanmi mwen, rele l nan telefòn 561 310 74 nanin 99 telefòn pam mwen se 561 8 89 94 09 pou asirans vi ak benefis asirans kap ede w pandan wap viv lan menm lè w malad e menm lè w kew pa malad nou di ou mèsi anpil pase yon bòn joune bòn sware bondye beni nou. M pral fè yon dènyè priyè pou yo, m pral fè yon dènyè priyè pou Olo, map di kwa avan m fè dènyè priyè a. Nan va sonje achte 5 kòb prevansyon epi bliye achte 10 milyon dola e sa nou rale Kyueng Etènèl notre Dieu notre divin sovè papa ki nan syèl la nou beni nonw senyè nou beni nonw senyè pou sa ke w fè e pou sa wap kontinye fè e nap mande pou ke glwa w kapab eklate sou pèp ou a e sou tout fèm moun kap viv nan zòn nan e sou menm Moleis pou ke Bondye w kapab beni l byen beni avèk tout madam ni o non de Jezi ki vyen ki demeure o syèk de syèk amèn.